A 95 pou san mete absan pou Soso, misye pa la. Selon enfòmasyon ke kèk polisye ki frape misye rapòte, misye pa la. E selon nèg ki konekta nèg yo ka atè a, misye pa la. Se misye yo rele atis Soso a. Se misye ki te nan, bon misye toujou nan videyo men nan dènye videyo Izo soti an Video sa nèg yo predi lanmò yo E nan video m tap montre n li Mena avan yè a ki tap pale wè de fi ki tap pale bagay Youn ladan yo se mennaj oubyen madanm misye Soso Gade valè bag nan dwèt misye mesye Poukisa nèg la kwè nan bag Misye yon brezilyen li renmen brezil wè misye a mayo brezil Eeh m pral dechire vye mayo m nan wi. M pa ka fè sa pase boul mikwòb sa ajanten li ye. Hennerline! Hennerline! Jan w pa vle tande boul mikwòb, ajanten li ye wi. Oh oh misye ajanten li ye, boul mikwòb. Misye brezilyen li ye wi. Aah wen. E m ta chire vye mayo m nan wi. Misye se soso. Misye ansanm avèk tèt pa dwat. Alò tèt pa dwat se lòt sa t konn mete pil bagay vye bag vye pil chè epeng nan tout sousil tout figil la tèt pa dwat misye pa tonbe sof ke misye ta blese par bal men ki pat twò grav paske kisa k rive sa rive ke eee. nèg yo pa tonbe pandan yo ap pete kout bal ak lapolis. Nèg yo se pran yo al monte sou resif san yo pa konnen. Se lè lapolis parèt nan bren an, nan yon espas, epi l al sote sou nèg yo, epi sa w tande a, kout bal pete, nèg tonbe, nèg kouri. E pami nèg ki tonbe ki kouri yo, Soso te la. Donk si boul mikwòb ap fè divèsyon, li di Soso pa mouri ke l prezante li. Dayè misye abitye pale, li di w sou TikTok. Misye t ap gentan pale sou TikTok ke l la. Si misye pa la, kòm nou menm, dayè gon imaj yon kadav nou gen la, petèt moun ki konn misye byen, yo a verifye pou wè eske misye ka atè a, ke nèg yo ap rele pou li, paske l gen dwa gen divèsyon tou wi, men yo a gade pou wè, men nou wè l vrèman, li sanble a misye, kadav la ap gade la, li sanble a misye, men mwen m pa ka di a san pou san se li, paske, ou konprann, m pa anba pye nèg la, si w wè boul mikwòb di, soso pa tonbe, Eben, eh petèt la vin pale, eben, eh yo konn resusite tou. Men, pou mouman la pale la, misye pa la. Sa ka rive ke la pran swen, men misye pa sou de pye l. E, ou tande sa m di la? Selon nèg ki konekta nèg yo atè a, misye pa la. E selon polisye t frape nèg yo, misye pa la. Pase misye identifyab la. Kidonk gen, gen, bon, bon m pa di la san pou san men a 95 pou san misye pa la. Donk, pa mete absan a san pou san men mete a 95 pou san mete absan pou misye. A 95 pou san mete absan pou li. Mete absan pou li a 95 pou san. Sere lòt sen pou san. El gen dwa blese grav men el pa mòtèlman. Sere lòt yon, men ann kite rès 5 pou 100 pou nèg yo. Ou konprann? Mete, mete absan epi mete slash 95 pou 100. Ou konnen, ou konnen n pap fè, nou menm nou pap fè. Nè pa bòz nap chèche. Yo rele misye Jonas. Selon nèg ki konn misye atè a, yo di ke misye rele Jonas e son nèg ki te trè zitil pou baz la. 5 segond. selon moun ki konnen misye. Ok. Yo di misye rele Jonas, e pa Jonas ti maroka non. Misye son nèg ki te trè itil pou baz la. Misye tonbe avan yè nan menm lo yo. Se plizyè nèg ki tonbe avan yè. Pa egzanp, gon lo nèg ki tonbe. O mwen 3 nèg ki tonbe. Se pandan nèg yo al eseye fè yon kou sou zòn Sen Bènadèt, pral avanse sou Senkyèm Avni Boulos, epi gon ti cha kap vini ke nèg yo pa wè, epi cha al pantan sou yo, kout bal mare, nèg tonbe, nèg kouri, nèg pran bal, plizyè nèg blese. Eben ekoute, misye, misye tonbe nan vilaj. Ok. Men, yo te konfonn misye, oubyen yo te pataje misye avèk Tohoza. Gade misye byen. Sou mwen nou menm se enfòmasyon nan vè. Yo te konfonn misye avèk ti Tohoza, map gade zye gran. Se de moun diferan, okay?
Eklètman sosyal la pa twò lwen! Adye Bondye! Ti milyè!

Kite espas lan, menm si nou wè kòm si ti sòlda toujou ap vin fè resèt sou wout la, dayè e paske yo jwenn machin ki fè yo ap fè resèt. M te tande yon sendikalis k ap pale, yon pwopriyetè, misye kòrèk. Chak nou pase nèg yo ap peye konbyen mil dola pou peye bandi. E ben nou kanpe, pran dispozisyon kanpe badan yon semen, menm si yon ba la pa fasil men kanpe. E map mande la polis, pandan sendikalis yo kanpe ya, se profite espas sa, profite moman pou nou frape. Zon bicentenaire la do reton zon steril. D'ailleurs, se la polis menm ki te dwe mande sa deja. E mte pale avè yo, pase yo pa tande m. Paske mwen son kout men map bay, zon sa te dwe steril. pou lapolis ka gen kontwòl li. Pa gen ankenn veyikil ki dwe pase ni motosiklèt, kèlkeswa veyikil. Dayè se yon zòn abandone li ye. Pandan yn semèn, kounye a gen dwa gen moun k ap di non TT fò n al bouske lavi men lavi pa t janm fasil nan antre sid kapital la. Bouske lavi bò lakay ou annatandan. Paske gen yon travay n ap fè nou bezwen, nou bezwen kòmsi gen yon omwen gen yon ti limyè. Paske bisantenè la l paka rete konsa. Sa di fòk fòs lòd yo aranje yo pou pran kontwòl. Donk, machin edeyach, anbilans, machin fatra, kamyon baskil, kamyon dlo, kamyonèt, jenn fanm, jenn fanm ak valiz, pa fè zòn bisantenè. Ase souvan nèg yo da ou sonje nan bay tujo a, nèg yo elimine yon jenn fanm konsa, bèl jenn fanm wi. L ap pase dèyè moto epi yo fon tchèk sou li, lè yo ouvri valiz li, l plen katouch anndan valiz lan. On jenn fi wi, bèl jenn fanm wi. Yo fon tchèk sou li wi, lè yo gade valiz limena, li plen bal anndan valiz la. Lapolis, fò nou sou men nou. Paske la nou dè, se nou dènye konba n ye la a. Se swa n libere Ayiti oubyen n dakò gang yo pran posesyon Ayiti nèt nan men nou. La nou nan dènye konba. Se nan dènye konba n ye. Fòn fin ak dosye vilaj etc. Gran ravin, fòn fin ak bagay sa yo. E pi atansyon, siveye nèg gran ravin yo kap chèch kap jwe kwen pou ka ranfòse nèg vilaj yo. Fòn trè prudan ak nèg gran ravin yo, siveye yo. Talè map ba nou ti detay sou anndan vilaj. Ok. Se ti towo sa ki pase an bwa kale ench la. Se misye m tap di nou an. Se misye ki te nan video avèk gwo zam kenbe nan men l. Misye, se pa li menm ki te avèk Sexy l'artiste lan, se yon lòt ki tonbe nan vilaj la. Men ti towo t pran bwa kale a, misye tonbe ench li menm. Misye se yon nèg, o o, epa ti gason t la jan map gade misye a wi. Tounen w wè ti figi l parèt la, pich pich la. Epa ti gason wowòt ki la non. O o! Enben tande, m pral, ou pa mande m koze, bon m ba w koze. Tou jan w wè misye ti figi l pi pich pich la, bon m ba l yon ti detay sou misye. Bravo pou l ench! E sa k fè m di w, bon m di w, m dakò, mwen konsyan, kapab genyen abi ki fèt. Tande wi! Paske nan tout mouvman popilè, tout mouvman de mas, kapab genyen domaj kolateral, kapab genyen tou inosan ki peye pou koupab. Sa egziste atravè lemond. Men se pa paske sa egziste a pou n gen tan diskredite mouvman pèp la. N ap toujou mande moun yo pou yo fè pridans. Pa kòmsi akize yon nèg paske w pa renmen fòm tèt li. Pa egzanp gen 4 jèn yo pran sou Leyogan. Gen 2 ladan yo se 2 jwè foutbòl yo ye. Sa pa anpeche ke la polis kontinye travay li. Paske la polis nan Leyogan, yo ta jwenn konvèzasyon ou byen tranzaksyon ki parèt, ki pa fin klè sou nèg yo. Donk lè yo rive de, e sa te fè yo oblije transfere nèg yo DCPJ. Lè yo rive DCPJ yo ap kesyone yo. Si pa gen anyen pou yo repwoche nèg yo, e ben yo ap remèt yo bay fanmi yo. Se sa bagay lan ye. E paske nan moman sa e pa diskriminasyon non. Men gen de look ou oblije chanje look ou. Ou pa wè zanmi an la Reginald la Ozilya avè m pale de li la ap bat kòl. Misye te djed, li gentan koupe djed la. E misye rasta li, men foto l la rasta wi. Li koupe, li koupe djed la. Mde yon majistra kap defan misye. Yon peyi difisil. Li koupe djed la jeudi a, jeudi pase l koupe djed la. Kounya se bo ti gason li ye li vin chèf kounya e po eeh peyi sa bay pwoblèm mesye m pa gen pwoblèm a yon polisye non ki son bon polisye men lè se djòb pèsonèl wap fè pou antreprenè epi wap akize ti malere fè abi mwen menm map denonse w si w son nèg ou kan ou bon ou konn manyen zam desann al ranfòse nèg yo nan vilaj pa al fè kòb ak toto ap fè makak akize ti malere pou ou bezwen pran tè yo anlè a m gen dosye nan menm m pa janm site non nèg san m pa gen dosye nan menm ok aprann sa mesye le komisè m pa janm site non nèg san ke m pa gen dosye nan menm m gen anpil plent nan menm kont misye kòm vagabon k ap akize ti malere pou k ap pran tè yo se nèg k ap travay pou toto se nèg ki nan ekip Edgar ki nan ekip Cangé Carlos. M pa nan baay sa. Ekoute, Tito sa m di nou n ap gad sou ekran, o o, moun Ench fè yon bon kou. Sa di moun Ench yo te gen bon enfòmasyon. Si misye rive nan men lapolis, yo t ap gentan kenbe misye, mete l anndan, bagay, transfere misye, bay dese, fè makak, epi l t ap libere pi devan. Moun ench fon bon kou. Chak video misye ak zam nan menl se bagay tèt fè mal wi. Misye gen zam menm kenbe lwa kenbe zam tèlman zam nan gwo nèg nan menl wi jan wap gadel la. Jan wè ti figil pich pich pich la. Misye son nèg pa gon moun delma 32 t pa dim yo pa konn misye. Sof si moun nan fèk vin delma 32. Men kelke swa moun delma 32 ki se bon ansyen moun delma 32 yo dwe konn misye. Poukisa? Paske, m jan wè m te di n avan yè a, misye son nèg ki te toujou renmen dòmi kay sourit. Misye te abite kay sourit nan Dèlma 32, sourit ke nèg yo te pran. Sourit nan men lapolis la, si yo kestyone, bon m swete lan nan, a gwen nèg ki di, ta sanble l remake sourit nan lari. Son peyi difisil, si sourit te ta nan men lapolis toujou, mande l si l pa konn ti towo sa t sou ekran, wap tande sa lap di w. Misye se patnè sourit li ye. Misye dans un premye tan li te konn fè trafik motosiklèt. Si w al nan stasyon ki deyò 32 a, bò delimat la, mande nèg yo èske yo pa konn misye kòm chofè taksi motosiklèt. Sa fè m di w nèg moto yo se pa tout ki fin bon moun. Se pa tout ki fin bon moun. Ansyen chofè taksi moto misye ye. Nan stasyon bò Delimat Dèlma 32. Misye te fè pati yon gang lotbò a te rele Ajivit. Ou wè nan Nò gen Ajivit, te gen Ajivit Dèlma 32. E se nan menm koz gang sa te fè nou pèdi Gèbi Jefra. Se bon bagay m ap di n la wi. Toujou w ap gade l la. Misye gen yon ti fanm.